Ebyen se ofisyèl daprè sak vin jwenn nou la, Reginald Boulos medam mesye, depi yo ta depòtel, depil ta al, depi yo ta voyel an Ayiti, Boulos ap pran ap pran prizon nòmalman medam mesye. Misye gen poul pran prizon nòmalman depil ta rantre an Ayiti, piske nou wè rezolisyon an pran, evidaman nou te kòmanse pale de sa men nou pral baw plis detay paske nou gen lòt bagay ki vin jwenn nou la. Pandan nap pale de sa nap di ou menm veye pou nou espesyalman ou menm ki an Frans, ebyen nou te diw ke André Michel te pran direksyon Panama, misye gentan rive an Frans, e pandan ke li an Frans nan lè sa medam mesye, ebyen André Michel ap ranje kòl la poul wè sil te kapab lage kòl Itali, èske w tande koze? wi, e ou menm ki an Frans veye pou nou, e nan tout aryopò yo mesye veye pou nou, veye pou nou, Paske zaboka pèp la, jan nou di l, misye bèl e byen an Frans la, l ap ranje kò l pou l ale ann Itali. Epi odela de sa, ebyen nou aprann bò kote FBI yo arete 2 Ayisyen, e sanbletil ki ta gen de lyen avèk nèg gang yo k ann Ayiti. Yo ta arete 2 towo sa yo, e ki ap fè blanchiman dajan pou kesyon nèg gang ann Ayiti. Nou pral touche sa. Gen anpil aktyalite. Pradel Salomon, mesye, mwen salye nou.
Wi bonsoir Jimmy bonsoir Salomon bonsoir avèk tout zanmi moun afè bon ti vye son plezi epoun menm nou kapab enfòme yo ebyen enfòmasyon kap domine aktyalite a ebyen nap di ke nenpòt ayisyen ki depòte ekstrade an Ayiti ki ta akize de krim finansye konplisite ak gang ministè lajistis nan peyi Dayiti di yap arete li depi nan ayopò a epi yap remèt li bay komisè e gouvènman. Lòt enfòmasyon nap genyen poun kapab devlope pou ou ebyen o nivo de enfòmasyon yo ebyen nap di w ke genyen evèk legliz katolik yo ebyen o nivo de peyi dayiti ki opoze a ladopsyon presipite de on nouvèl konstitisyon epi nan konplisite ak konsèy prezidansyèl la genyen plis manb gouvènman Ebyen nap di w ke Mèt André Michel ebyen li sove kite Ayiti ak yon paspò diplomatik kote ke li menm li te ale de Panama ebyen nap di w ke ebyen li fè direksyon de e Frans ebyen pandan ke li menm li nan peyi Lafrans ebyen lap genyen pou l ale dirèkteman ebyen o nivo de peyi Itali epi nan Pòdepè ebyen nap di w ke Doktè Isaac Achelus ak Mis Nerline Joachim ki yo menm se 2 anplwaye lopital Immaculée Conception nan vil Pòdepè ki te arete semèn pase a pa ajan BLTS yo ebyen pou tal reponn kesyon dcpj, dcpj ebyen yo jwenn liberasyon yo ayè dimanch 27 ju a. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò, bonsoir Salomon.
Bonswa Jimmy, bonswa Padel la nap salye tout entènot moun afè bon TV nap salye tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan nou trè kontan pou nou te lakay ou jodi lendi 28 jiyè 2025 an 28 jiyè 2015 an 1915 an 28 jiyè 2025 sa bay 110 an depi nou te pral konnen yon kesyon yon okipasyon amerikèn andan peyi a Bonjou bonswa Bade
wi lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo ebyen son plezi ebyen pou nou menm nou kapab e ba ou enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a nou prale e di e nou prale direkteman ebyen o nivo de sa kap pase ebyen e nou konnen ke se Andre Michel ebyen de pasaj li an Frans ebyen avan depa pou Itali ebyen kote ke li menm li te. ebyen e rankontre ansanm avèk ebyen zanmi l ki rele Blèz Wobèlto ebyen Blèz Wobèlto se ti nèg Okap ayisyen epi misye tou se te on manb SDP ebyen nap di w ke se André Michel ki ba l djòb menm si w wè l ap fè foto la jan ke wap gade foto a ebyen se Blèz Wobèlto ebyen ki li menm ki tap pale de kandidati ebyen André Michel. ebyen l vle soumèt vèdik pèp ayisyen an de la pawòl o zak ebyen n ap di w ke se ebyen e Blèz Robèlto ebyen ki se ebyen on manb sdp epi se Andre Michèl ki ba l djòb sa ki pèmèt ke w wè l ap di w ke se bagay serye ke Andre Michèl ap regle la jan ke w ap gade foto l ebyen se li menm ki ap pale avèk mèt Andre Michèl. Ebyen nan menm dosye André Michel la ebyen jan ke yè nou te gentan anonsew li ebyen e nou konnen ke ebyen misye li menm daprè enfòmasyon ki soti se nan konplisite ak manb konsèy prezidansyèl la plis manb gouvènman an mèt André Michel ebyen li arive kite Ayiti ak yon paspò diplomatik kote ke li menm li te pran direksyon Panama ebyen konsèy prezidansyèl la te fè mèt André Michel konprann ebyen si li menm li ta rete Ayiti pou dosye ki tonbe sou dol yo pap kapab e pwoteje l e daprè enfòmasyon men enfòmasyon yo e n ap di ke André Michel li vwayaje avèk yon paspò diplomatik e kote ke madanm ni ki prèt ki nan sèvis nan konsila peyi Dayiti a Pari e kote ke l ap rankontre li e aprè li menm pou l ale dirèkteman nan peyi Itali e kote ke li menm li te la an misyon e Salomon. Ebyen nap do ke sa li menm se youn nan enfòmasyon ki sanse ap fè la une de l'actualité, ebyen nap do ke ebyen André Michel ebyen dirèkteman ebyen nou te gade fotol yè ebyen kote ke li te Panama, de Panama li an Frans, de an Frans lap genyen dirèkteman ebyen poul ale ebyen au niveau de peyi Italie Salomon.
Ebyen, e Pradel, e nou kapab di yon André Michel, e menm kapab di jodi a la ki antoumant, ki vrèman boulvèse, pa gen kote pou l mete kò l, aprè ke refi ke l pran la nan men administrasyon Donald Trump la, kote yo koupe viza l pou Lèzetazini, e nou konnen la menm Sendomeng li pa ka ale tou, ebyen jodi a la, ebyen nou kapab di, ebyen André Michel ki twouve l nan peyi Panama, ebyen ki ap refijye l la an Frans, aprè an Frans pou l ale an Itali. Bon, nou konnen e se gouvènman pa yo. Se gouvènman pa yo, y ap bwè kòb yo, se tou nòmal. Men nou konnen sa gen pou l fini trè byento. Men, nou kapab di Ekwadè lan. Enben, jodi a la, André Michel ki pa alèz lakay li, André Michel ki pa alèz kounye a madanm ak pitit ou Etazini ou pa ka al wè li. E kounye a la, etan ou pa janm konnen si w ap voye madanm ak pitit ou tounen nan peyi e ki kote li nan vil Boston. E la tou, Jimmy, gon w batay fò n fè. E sa m pral di a gen moun ki pral di non, e timoun nan pa konn anyen, madanm nan pa konn anyen. Fò n fè yon batay tou, madanm nèg yo, pitit nèg yo. Pou yo depote yo lan Ayiti. Paske lè yo vole yo pa vole pou tèt pa yo, yo vole pou madanm yo, yo vole pou pitit yo. Yo vole pou madanm yo, yo vole pou pitit yo, e tout sa yap fè la se pou pitit yo ka ale lan gwo inivèsite, m pa wè pwoblèm, on nèg kap fè efò, on nèg kap fè efò, men kounye a la, prepare pitit ou kounye a, fin vole pou bay pitit de misye vè la, pou vin pran pouvwa andan peyi a epi kraze lekòl an Ayiti, kraze inivèsite an Ayiti kòmsi pitit ou pral pran la relèv nan kesyon sa ankò. Mwen m panse gon pwosedi fò nou mennen la tou kont madanm. e pitit an fanmi nèg sa yo e sou madanm ak pitit la pou wè kòman ou kapab depòte yo an Ayiti pou yo vin konn mizè ke yo mete pèp ayisyen an ap viv an ebyen nan kesyon ensekirite Etazini ebyen la ankò nou kapab di André Michel ki twouve l an peyi nan peyi Lafrans ebyen ki gen pou l ale nan peyi Itali men konnen ebyen ou mèt ap viv andeyò nou sonje Duvalier t ap viv e Lafrans kòman sa te ye pou li anpil moun ki pran egzil ki ki egzile tèt yo an Ewòp anba laba janvye espri yo mande moun nan fòs yo kòman sak ta vrèman anraje Henri de André Michel kap moute ok lap bwè kòb li se pou yon ti tan paske moun peyi sa yo depi rive yon kote se sak tap takse yo se sèl an Ayiti ebyen lavi a bagay la wòz pou tout moun men nou konnen nan peyi etranje se bil li ye e pwade. Se sa ke mwen kapab di e kriminèl sa asasen sa nou te gentan pale w de sa moun afè bon ti bi te gentan di w ke misye pran direksyon Bahamas Evidaman, eskize m, Pabama se Panama, nou, wi, egzakteman, nou te gentan di w ke misye pran direksyon Panama, ke li te gen pou l pran direksyon Lafrans. Nou raple nou ke m te gentan ban nou enfo sa. Evidaman, nou p ap jann devwale sous nou, men kounye a la, endividi an, kriminèl lan, misye bèl e byen e an Frans la pandan n ap pale la. Ou kapab wè kounye a se li k ap fè foto, l ap pwovoke nou. Donk, jan nou di l, m salye tout chofè taksi yo, tout chofè Uber yo, tout sèvis entèlijans la, m salye nou mesye. Lè nou wè nèg sa yo, nou konn sa pou nou fè yo, ba yo afeksyon, Bay anpil lanmou kreyòl pale kreyòl konprann epi nap gade lòt kriminèl sa ki avèk li an e ki pa wont pou nèg ou pa wont pou ap fè fotow avèk viande michel pou ap afichew avèk yon yon yon yon epi se sa nap diw gen seri de moun ki nan dyaspora gade mizè wè dyaspora ap pase menm jan avèk ou pou aksepte pran de pòs e e kote ke se andre michel ki mete w Hein André Michel ki mete w pandan se tan pou aksepte ap fè lajan sal e nan nivo sa men jan nou di l gen k pa gen ne nan figi yo w ap gade foto yo la men men yo sou ekran kreyòl pale kreyòl konprann nou pa bezyen di plis brèf endividi an la e ou menm ki nan aryopò a depi nou wè l ba l afeksyon pale pale avèk li fè l konnen ke nou renmen l nou pa vle di plis e pandan se tan e mesye an nou kite dosye sa E an nou retounen jisteman sou menm dosye pou pa di Reginald Boulos lan paske nou an konnen ke li ofisyèl bò kote ice ki di ke yo gen pou depòte Reginald Boulos epi an menm tan tou nou wè rezolisyon an sòti e Pradel Salomon donk la pa gen wout pa bwa pa gen wout pa bwa wè nan dosye Reginald Boulos lan mwen anpil moun ap ekri mwen di m yo fè semèn nan yo yo yo sou gen moun la ki fè semèn nan yo pa al travay yo tèlman prè yo tèlman kontan men kounya la depi Boulos t al Ayiti L ap pran kòd nòmalman, pou w pa di lòt moun ki ta enplike nan tout vye bagay egalman, pran enfo an pou nou pa nan.
Wi, n a prale dirèkteman, ebyen n ap di w ke se rezolisyon sa a li menm ki soti, ebyen n ap di w ke les extrades, sa vle di ke tout moun nèt yo menm ki ta nan koripsyon ou gang, ebyen ki imedyatman yo arete yo, Ebyen an retou an Ayiti, ebyen nan yon nòt ki rann piblik, Ministè Jistis e Sekirite Piblik yo anonse gen yon pwotokòl strik pou ankadre tretman jidisyè ebyen ayisyen sa yo ki ekstrade ou ekspilse e pou koripsyon ou lyen avèk 2 gwoup zame. Ebyen depi yo rive, endividi sa yo yo ap remèt yo avèk komisè gouvènman an. Y ap plase yo an detansyon. Pwi yap transfere yo nan kabinè denstriksyon. Ebyen pwotokòl sa a ki sinye pa minis ebyen jistis la Patrick Pélissié, li prevwa yon kolaborasyon etwat avèk enstitisyon de kontwòl finansye yo. Li pale de pwosedi la ki pral aplike ebyen nan ka du puissant homme d'affaires Pierre Réginald Boulos dont l'expulsion des États-Unis est imminente. Ebyen nap ret tann ebyen nan kad ebyen dosye sa. Ebyen nap di w ke ebyen e nou konnen ke se yon dosye ebyen anpil moun yo menm yo apre swiv anpil moun ki yo menm ki di ke yo pral gade pou yo wè ki eske sa ministè e jistis sa li menm li di a eske lap aplike wi li oblije aplikel paske ebyen n konnen ke gen anpil moun la e ki yo menm non yo site ebyen ki non se de bagay depi moun nan li menm li vini ebyen l pa gen lòt koze ebyen yo tou pran ni sa yo lagel oubyen yo tande li Ebyen gen anpil moun tou ki yo menm ki ap plen ebyen nou panse ke ebyen jodia ebyen nan sitiyasyon sa ebyen ministè lajistis pa ka fè bak ebyen ann li pwotokòl la pou tout moun kapab konnen ebyen pwotokòl ebyen pou tretman ebyen dosye resòtisan ayisyen yo moun ki depòte oubyen ekstrade o motif de krim finansye ou de konplisite o zaktivite kriminèl dè gwoup teworis ebyen nan kad nouvèl dispozisyon ki pran pa administrasyon amerikèn dèzetazini ki vize pou arete yo, depòte yo oubyen ekstrade ebyen resòtisan ayisyen yo o motif de patisipasyon yo avèk de krim finansye ou ankò o motif de lè konplisite nan komisyon de krim ebyen pa gwoup teworis sou teritwa ayisyen an. Pwotokòl sa li menm li adopte pou tretman chak ka sa yo. Pa egzanp. Si ou menm ou tande ke non w site, ou te nan zafè e lajan ona, ou te nan afè de bagay depi se pou krim yo arete w, ebyen ou gen pou. Atik 1. Li di tou resòtisan ayisyen ki sera depòte, ekstrade dè Etazini ou de nenpòt kè lòt peyi e ki serè akize de komèt ou davwa tante de komèt dè krim finansye ann Ayiti oubyen yo akize davwa soutni, finanse, konseye, ede dirèkteman ou endikte ou endirèkteman de gwoup kriminèl ou byen e byen e teworis nan komisyon e byen krim yo an Ayiti e byen ya depi ke ou rive sou sòl ayisyen an an eta ya pwomèt ou bay komisè gouvènman Atik 2. Resòtisan ayisyen ki depòte ou byen ekstrade sou lè chèf dakizasyon site sera garde sou zòd di komisè di gouvènman swa nan lokal direksyon santral de lapolis jidisyè dcpj ou nan tout lòt lye de detansyon apwopriye ebyen avèk ka oubyen sitiyasyon. Atik 3, Komisè gouvènman li menm ki dwe san delè avèk dijlijans pou l prepare dosye endividi sa endividi depòte ou ekstrade epi pou yo defere yo nan kabinè denstriksyon. Atik 4, Pandan tout dire enstriksyon de lafè pa jij enstriksyon an, komisè gouvènman l ap transmèt avèk kabinè enstriksyon, Tout nouvèl endis, sa vle di ke tout plent yo depoze kont ou menm, ou tout endis nouvèlman relve, ebyen y ap fè w ale dirèkteman, ebyen y ap mande soutyen, ebyen tout enstitisyon kontwòl finansye yo, pa egzanp, UCREF, ULCC, paf, IGF, eksetera, ebyen ensi ke tout moun moral ou fizik e ke ou menm ki genyen pou ka founi dè enfòmasyon konplemantè konfòmeman avèk dispozisyon Kòd Enstriksyon Kriminèl epi Lwa ki reji tretman enfraksyon ou komèt la, ebyen Doktè Patrick Pélissier, Minis de la Jistis e de la Sekirite Piblik. Sa vle di ke ka sa a nap pale se pa pou Reginald Bouloson, nou pale pou tout ka yo nèt. Depi ke kounye a yo depòte w, enben gon pwotokòl tretman, enben se sou dosye sa a ke yo pral chita, enben si ou menm yo di ke yo akize w pou tèl bagay ke w te fè, ebyen n ap di w ke ebyen se sa ke yo menm yo bay. Ebyen n ap prale toujou ebyen nan menm kad dosye ebyen e Boulos la, ebyen n ap di w ke Leta ayisyen bay garanti lè Boulos ateri Ayiti li ap arete pou reponn kesyon lajistis sou dosye koripsyon ULCC ebyen e selon Rod ki li menm ki e sanse bay enfòmasyon sa ebyen Doktè Rod Joseph ki li menm ki di ke Ebyen leta ayisyen wi leta ayisyen dil paske nou wè pwotokòl la pwotokòl la se pa pou bolo sèlman liye nenpòt nèg pa egzanp tankou semèn pase te gon ti nonm la nou te tande kite voye 77 zam ebyen yo pap kapab liberel depi ke yo rantre ebyen yap remèt li dirèkteman bay dcpj ulcc pou li menm lal ba paske bagay la paka fasil ebyen se youn nan pi gwo pwoblèm ke nou gen nan peyi a ki fè nou gen gang sa yo kote ke pat gen pyès pwotokòl Gang nan kriminel la li menm li soti etazini li vin la yo depotel li pa janm tande depi yo lagel. Nou pat bezwen gen protokòl pou lèl rantre ayiti pou yo te tou aretel yon nèg ki voye yon kantite minisyon ou konprann yon moun ki kòmsi ki al ozetazini kal kanada se sikonstans la lal chèche lavi son lòt bagay Men yon individu, pe enpòt ki stati w, kiyès ou ye, ou tande se zam ou vann yon peyi, e mezanmi, m panse gen bagay ki ki lojik. Gen bagay ki lojik. Hein? E nan ka de Reginald Boulos la, paske pa bliye osi, e si nou rete plis sou misye, sou endividi sa, sou asasen sa, sou teworis sa, hein, puiske bò kote e e e otorite amerikèn yo, yo di w ke misye son kriminèl, son asasen l ye menm, ebyen la, E pa gen wout pa bwa, paske si w tande leta ayisyen bay garanti ap arete Boulos, nou konn trè byen yo pa mèt tèt yo medam mesye. Ann serye. Nou konn trè byen si se pou yo menm yo pa kapab fè anyen. Men etan done ke e moun ki te mete yo a, y ap ba yo presyon, y ap bay dizefizeme presyon, y ap ba yo tout ekip sa snèk CPT sa yo presyon.